Bonjou Bonswa entènèt Yon klas m pral ba w sou telefòn sa Telefòn sa Pou la premye fwa Ou wè La a Kounye a sa m pral fè la M pral peze bouton sa Pou m demare telefòn Mwen peze bouton sa pou m demare telefòn nan. Wè li? Ok, swiv ak mwen. Sonje, ou menm ki bezwen kèlkisanswa enfòmasyon, ou kapab ekri Titi Reparasyon e Enfòmasyon kote w ap gade videyo sa. Kèlkisanswa kote w tande non sa repete, kèlkisanswa kote w tande mizik sa boule, ou kapab ekri m, ou kapab rele m. Titi Reparasyon e Enfòmasyon. Se konsa l ye zanmi m. Kèlkisanswa kote ou tande non sa, kote ou tande mizik sa boule, anben ou kapab ekri, ou kapab rele. Nou se pou ou. Kòman sa ye? Kèlkisanswa sa w ap gade dèyè ekran w lan la, ou bezwen yon telefòn, ou bezwen yon bosini, ou bezwen yon ti bagay konsa, ou mete telefòn lan la, ou kapab kenbe li nan men, li gen flach, li gen mikwo. Alò, ou konnen byen, sa m vin ba w la se yon klas m vin ba w, pa vre? Ansèyman. Gade byen pou w wè. Lè w fèk achte yon telefòn nèf, lè w fèk achte yon telefòn nèf, nan bwat li, li vini kon sa. Premyeman, lè telefòn nan demare, sa w ap fè pou li? Ou prale la. Li an anglè, mwen m pa konn anyen an anglè, m ap mete l an espanyòl. L an espanyòl, epi yo di m kontinye, m ap kontinye. Sonje pa fè bouch mwen long, si w pa t ko abòne, abòne, si w pa t ko peze ti bouton like la, fè sa. M ap mete nan yonn nan peyi sa yo. M pran peyi sa. Yo ensite nou epi m bay kontinye. La yo di pou m mete sim non m pa mete sim. M janbe. M janbe sim nan? M poko kab mete sim. La yo di m pou m mete tout aplikasyon sa yo bagay sa yo a m pap konekte konnya. M janbe. La m gen obligasyon pou m peze ti ve sa fè konnen m li tout enfòmasyon e ki genyen la yo. Epi m kontinye. La a, jan w ap gade la, m bay kontinye, kontinye, kontinye. Sonje byen, m di w ou menm ki pa t ko abòne, abòne. La yo di pou m mete kle pou fè yon pakèt lòt ti detay, m poka fè, m janbe. La a, nou rive nan yon faz, yo di m pou m fè l kounya, m di non, m janbe.

Telefòn mwen an sanse pou wè la a pou m fè sèl kèlkisanswa sa m vle. Ou menm ki ta bezwen konnen kòman pou kreye yon kont imèy, kòman pou telechaje app kèlkeswa aplikasyon, oubyen pou fè rès kontinite yo, kapab ekri m oubyen rele m nan telefòn m sot site la talè a. Sonje m di w, kèlkisanswa sa w ap gade dèyè ekran w lan la, kèlkisanswa sa w ap gade dèyè ekran w lan la, depi w gen bezwen yonn nan yo, Ou kapab ekri m nan 829 573 82 epi 73. Kèlkisanswa sa w gade dèyè ekran w la, sonje moun k ap pale avè w la se Titi Reparasyon e Enfòmasyon. Kèlkisanswa sa w gen bezwen anplis la, ou menm ki bezwen ti bagay, ou kapab chaje telefòn ou. Vini, swiv ak mwen. Ou menm ki bezwen bagay konsa pou chaje telefòn ou, ou la tou. Sonje m di w, depi w gen yon bagay konsa ou bezwen pou chaje telefòn ou, li ba w limyè nan kay la lannwit, ou chaje nan solèy. Vini. La a, ou wè la a? Ou wè la a? Sa se kote pou bay chaj nan kouran. Sa se bouton pou flash lan nwit. Epi ou konnen pou mete chajè l. Ou wè li? Apre sa ou pran telefòn nan. Gade byen. Ou pran telefòn nan. Kèlkisanswa depi ou gen bezwen an, ou kapab ekri m oubyen rele m. Gade pou wè. Wè li? La telefòn ou la, ou ap chaje telefòn. Ebyen ki sa ou manke la a? Ou achte yon. Ou kapab ekri, ou kapab rele m nan nimewo telefòn m te ba w la. Se konsa li. Pa gen pwoblèm non la. Ou wè telefòn k ap chaje a? Telefòn sa k ap chaje. Sonje ekri m. Wè la telefòn w la ap chaje la. Depi w gen bezwen youn konsa, ekri m nan nimewo telefòn m te sot bay la. Epi lap baw lide lannwit. Se pa sèl li nou gen, nou gen lòt. E wap gade lobwa wap wè yon gwo nèg ki lobwa la. Gade pou wè. Wè? Wè? Men se konsa li. Ya. Enben. Pa gen pwoblèm non la. Se te yon plezi pou m te pase la. Pou m te kapab prezante w. Plas la, ansèyman, o depannay, kèlkisanswa fason ou rele la, ou bezwen bosine, ou bezwen bwat wifi, ou bezwen yon ti telefòn, yon telefòn konsa, wi, enben, ou deja konn sa ye deja. Titi Reparasyon e Enfòmasyon, pa fè bouch mwen long, abòne pou plis.